Yo ekip Bern sa men si te yon bèl viktwa pou ekip Bern sa ki arive bat kanmenm a ekip Barcelone la. Na gade 2 reyaksyon kote ke ekip Bern sa ki te gen yon balon nan men yo la yap kontwole a kontwol balon sa yo genyen an yo fin arive pote yon bèl viktwa sou ekip Barcelone la yon viktwa ki pozitif. a yo menm e ke yon viktwa ke yo t ap chèche sou Baselòn 2 gòl a 0 e anpil moun pa t espere kote ekip Bayern sa vin pote yon bèl viktwa pozitif se bèl bravo ke tout moun ap bat pou ekip Bayern sa ki pote bèl viktwa sa anfas Baselòn kote ke Kote Bernsa te yo fin gen yon kontwòl jwèt la byen degaje yo tap kontwole sou teren an sa vin soti ke avèk kontwòl jwèt sa yo te gen sou teren an yo tap byen kontwole yo vin arive bat ekip Bernsa 2 gòl a 0 yo vin arive bat ekip Barcelone nan 2 gòl a 0 ekip Bernsa ki soti nan peyi Almay. Se yon ekip ki soti nan peyi Almay, kote ke ekip sa a se yon ekip ki genyen anpil konsantrasyon pou yo bay boul, e nan konsantrasyon balon yo genyen pou yo kapab bay boul sou ekip Barcelone la, ki vin fè yo rive arive bat Barcelone la 2 gòl a 0, ke se yon bagay anpil moun pa t atann. Paske li antre nan premye mitan, Barcelone make anpil gòl, nou kapab di sa, Barcelone make anpil gòl dan la premye mitan, dan la dezyèm mitan, Barcelone rive tonbe anfas ekip Bayern sa 2 gòl a 0. Genyen, gen Hollandais, gen Hollandais avèk Kane e yo menm pou la premye mitan yo paka mennen okenn gòl sou. Barcelone nan dezyèm mitan yo vin chèche yon kontwòl, yon kontwòl avèk yon pas yo vin arive fè 2 gòl sou ekip Barcelone nan ki te vin soti Barcelone vin tonbe anfas Bens 2 gòl a 0. Genyen nan ekip Barcelone nan kote antre li a te arive fè 2 chanjman, 2 chanjman sou Raphinha avèk Raphinha avèk Christian avèk yon Nou di w ankò wi, kote 2 chanjman te vin rive soti yon yon ekstrèmman trè pozitif pou lekip pou lekip Barcelone nan, kote Barcelone vin soti li trè fyè paske e kote ke Barcelone nan vin gen yon yon volim de kontwòl jwèt kote vin arive bat kote li te vin arive vin gen yon kontwòl pou li te kapab fè pou l te kapab mennen sou ekip la men anyen pat janm tonbe pou Baselòn nan. Matadò mesye e nan nan reyaksyon yo wap swiv ak rezime match la gade byen pou wè ala premye mitan ala premye mitan kisa k te genyen ala premye mitan kijan Baselòn tap chèche gòl yo te make anpil gòl men pès gòl pat rive fèt Baselòn te pat ka rive fè pyès yon gòl sou ekip sou ekip Bryan san chout sa madam mesye. Baselòn make anpil gòl la dènye balon kote ala nan fen premyè mitan an dènye balon ki te santre dirèkteman pa Raphinha kote Raphinha touche yon Tou pye, men balon an pa ale direkteman l pase akote ou, gòl la pa arive fèt. Aprè dènye chout sa Raphinha fin bay la, balon an te vin diferan an dezyèm mitan, kote ekip Burns la te vin ap kontwole yon boul, li ap mache avèk yo bò sou teren an, li te ap desann avèk balon an, yo vin chèche yon kontwòl, yon kontwòl ki te vin soti yo make yon mank de gòl pou te kapab fè gòl la, gòl la pat arive fèt vrèman vre, men aprè yo te vin gen yon kontwòl pozitifman ki yo te vin soti pou yo te kapab fè gòl ap kèlke minit ankò. Aprè tout reyaksyon sa yo ta fin pase e yo sou ekip Bayern sa ki tap mennen yon boul sou ekip Barcelona a la dezyèm mitan e ki sak te vin genyen nan ekip Bayern sa men non ekip Bayern sa te vin te vin genyen soti yo gon yon pwa kante sou yo a la dezyèm mitan yo vin chèche yon kout gòl jwèt yo te mache a sou ekip Barcelona e men yo pat arive fè gòl la men sa te soti pou yo negativman. Aprè tout kontwòl sa yo ki te fèt sou ekip Benzan, ekip Baselòn nan te vin santi li te vin febli nan jwèt li. E aprè sa antrenè a te vin soti, li fè 2 chanjman ki te vin mete Baselòn sou men a la dènye mitan. Aprè Benzan te fin chèche yon kontwòl la, Yo te antann yo ansanm. Yo te di, Fò yo mennen sou ekip Basilòn nan. Yo te fè yon reparasyon. Reparasyon sa a te vin soti ekip Benz la. Yon kontwòl pou yo kapab kontwole ekip la pi byen. Kote yo te kontwole yon bal sou latrye dwat. Se balon sa a ki te vin soti yon danje pou Basilòn nan. Kote yo te genyen l, yo te pouse balon an. Aprè lapas, balon te soti gòl. Non, balon pa t soti gòl. Balon te soti ditou. Se la e kote yon jwè Kolonbi e te fin make fè gòl la e sa te vin soti negativman pou lekip Baselòn nan pou lekip pou lekip e Bayèn nan sa pat soti gòl nòmal. Nou kwè ke kote ka se toujou menm e ekip Bayèn nan te gen balon an nan men yo Lè yo te choute rapidman, Basson te rekipere balon an. Basson t ap mache ak balon an vrèman fò, yo t ap chèche yon gòl, men pa t gen posiblite gòl pou Baselòn. Aprè totalman èr kote ke ekipman kote Basson te choute ak bòl la pou te fè gòl pa te gen gòl rapidman, dirèkteman ekip Bèarn nan te rekipere balon sa a, yo te pran bal pou yo te mache avèk li. An tan ke ekip Bernard tap mache avèk balon an, yo tap chèche yon posiblite gòl la, men yo pat ka fè gòl la, Barcelone te pouse balon an deyò, e sa vin soti ke Barcelone make anpil gòl dan la faz de la premye mitan. Ok Bernard choute, se nan kout santa te choute balon vin soti gòl la, kote yo te rele gòl gòlgòlgòlgòl la, gòl pou lekip Bern's, gòl pou lekip Bern's, gòl pou lekip Bern's, se la bèl viktwa Bern's te pote anfas Barcelone pou la premye gòl la, Hernandez. ki te fè premye gòl la pou lekip Benz la nan 50 minit de je, li te make premye gòl la Hernandez, patnè blan sa w ap gade sou ekran an, se li menm ki Hernandez, apre sa Moreno, nèg nwa sa w ap gade a, se li menm ki te fè dezyèm gòl la, w ap gade kote kou fran, kote Eric Fran te choute, woup, avèk yon kout tèt, li te arive efake gadyen an, w mèt swiv li byen, kote misye make efake gadyen an avèk yon kout tèt, se ki te make pou la premye gòl sou ekip Barcelone de football ke anpil moun pat antann Barcelone te kapab rive pran gòl konsa nan ma Berlin sa ke jodi a tout moun tap tann ke Barcelone ta bat Berlin sa men se vini yon devenn pou ekip Barcelone nan ki pa rive bat Berlin sa ki te fè yon danje pou ekip Barcelone de football a la nan 54 yèm minit de je rapidman ekip Berlin sa te fè 2 gòl sou Ayiti nimewo 10 sa ki se yon kolonbi Kote ekip Bans lan ap voye papi anlè ap voye papi anlè e ekip Barcelona santi yo nan chagren paske yo pa arive make okenn gòl kote ekip Bans lan mennen 2 gòl a 0 sou yo. Eske anpil moun te kapab tann ekip Bans lan te ka rive bat Barcelone konsa men jiska prezan pèsonn pat konnen ekip Bans lan te kab arive mete boul sou ekip Barcelone lan konsa. Se konsa nou tap swiv an rezime foutbòl la pandan jounen an. Kisa Barcelone te bay? Eske anyen pat janm tonbe pou ekip Barcelone nan? Kote yo gade kote ti jwè Kolonbi sa pran balon an li pousel nan filè a ekip Barcelone ki vin tonbe a 0 anfas Betis. Mèdam mesye, se tout zan enfòmasyon nou te genyen pou sou platfòm nan. Nou mandew va abòne avèk chanèl la e pataje enfòmasyon avèk zanmiw fanmiw e a chak fwa nou an dirèk wap genyen tout enfòmasyon sou platfòm. Mèsi anpil paske w te deside swiv Eric Réclame. Football la de de Barcelone Robert Hans jodi ki te 13 septanm 2022 a nan Almay nan Almay si la menm ke klub Hans an e pran ne e se la yo menm yap fonksyone se la yap jwe. Se pa an Espagne non. Se nan Allemagne se la klub la te jwe jodi a. Madam mesye, se tou zan enfomasyon nou te gen pou di klub sa ka fè aktyalite nan mond lan. A la pwochèn a la pwochèn e a pou la pwochèn match nou konnen de mezi la 3 zè la genyen e. Ak gen ekip ekip Real Madrid la kap gen ap kwaze si Bondye vle. Mèsi anpil paske se swiv enfòmasyon a la pwochèn pou plis enfòmasyon.